Cheri! Cheri! Cheri! Bon, pastè pase wè nou wi. Ka la beni, ka la beni jodi a wi. Pase m wè nou, m byen kontan.
Ka la beni, ka la beni.
Ok, m ap vini. Bon. Vini a yon ti alkòl tou pou kapab e sèvi pas paske li te nan lari. Kòm kowonaviris ap fè raj.

Zafè depi yon trifwa latou m tap panse mal tou wi deske ou pat janm pase ou pat pase wè nou men. Ou konnen fòm ta ba nou yon vizit kanmenm. Dim non frè sewòm yo dim ou pèdi travay ou kòman ou kòman ou viv kòman ou kòman ou fonksyone menm dim non m konnen bagay yo difisil lè wap travay m wè kijan bagay yo difisil e lè ou pap travay menm dim non kòman kòman bagay yo ye pale avèk pastè.
Ah pas ou konnen nèg pèdi travay li bon m chache m pa jwenn e tout kote m pase pou m depoze CV anyen pa mache anyen poko mache jis ke volonte Bondye fèt jis map rete tann rete tann bon se tann nap tann nou kontinye ap tann jis nap tann talè pas cheri pa gen ji pou vin an ti ji pou pastè.

Je a bon wi sè. Di m non kòman kòman sante espirityèl la ye? Ah pas ou konnen nou vi espirityèl la la yes nou poze nou toujou priye nou li bib nou men mwen mwen ansanm avèk madanm nan nou toujou

ki se Matye 6, le vèsè 33, ki di, Chèche premyèman le wayòm e la jistis de Dye, e tout sè choz vou seron done pardesu. Ki vle di, wayòm Bondye a, chèche li, chèche sa k gen nan Bondye, pa chèche Bondye paske ou pa gen travay, pa chèche Bondye paske ou pa gen lajan, men chèche Bondye pou sa l ye, paske li merite glwa, se li menm ki kreye syèl l ak tè a, se li menm ki kreye nou pou n kapab ba l glwa, Lorange li li menm sèl merite. Chèche li e chèche jistis li wap wè lap baw travay lap baw tout tout tout sa ou gen bezwen men chèche wayòm ni ak jistis li avan se sa vèsè sa di. Nou wèm diw la, 2 vèsè sa yo frè sewòm medite sou yo ni ou ni madanm ou epi wa dim kisa ou konprann de yo. Mèsi anpil dèske nou te sèvim, male yon pwochèn fwa.
Ohh cheri gade koman pastè wè je a la bay lala janyè genlè pastè te pi mal pase nou wi. Ahh ou te wè sa tou cheri? M panse sèl mwen menm ki te wè sa men m vrèman sezi mwen pastè bwè je a mezanmi byen rapid li fini humm gen mouye gen tranpe.
Ah bon m rele frè sewòm pou m kapab mande l eske li te li vèsè yo kisa l panse de vèsè yo.

Wi nou li, nou li, nou li, nou priye. Nou de li yo?
Nou priye. Ok.
Rezilta travay nou men nou poko jwenn anyen nou jis ap tann. A bon ou konnen. Se konsa l ye paske travay Bondye, sèvis Bondye pa konn mache rapid, jis nou oblije ap tann. Wi wi wi nap tann. Wi se konsa. Uhmm. Non se sal ye se sal ye se sal ye. Ebyen Mwen kontan tande w wi nou pa gen pwoblèm e nap pale dakò. Dakò dakò dakò Mwen pase.

Pandansetan ke m ap reflechi la epi m tande yon vwa k pale, e reyalite vrèman wi pastè ap di m li vèsè a, li vèsè a, li vèsè a, èske m pale m toujou ap di wi men m pa janm jodi a m pa janm fè l, men jodi a m tande yon vwa k di m poukisa m pale vèsè yo e k ap di m tèti anpil e se konsa m santi vwa Ou ap pa ansanm avèk mwen, men, jodi a, m ap oblije obeyi avèk sa ke m wè a. Oubyen, li Bib la paske pastè a chak fwa ou pale avè l li ap mande w èske w li Bib ou, tou ou di l wi e ou pa li l vre. Ouvri liv Bib la pou wè sa k ladan l, annou eseye li l pou nou wè. Byen, m pral eseye gade pou m wè kisa k, kisa k genyen nan. Nan Bib la.
Matye 6 vèsè 33, Filipyen 4 vèsè 6. Annou li yo pou nou wè. Bondye gendwa voye kèk mesaj de rekonfò pou nou. Ebyen, nou pral. Gade ansanm. Nou pral gade ansanm. An nou gade cheri.
Ok.
Kòm se de vèsè pastè te di nou li. E m pral gade pou mwen nan lòt vèsè a pou m wè sa l di.
Epi pou m fè vèsè 6.

Allo
Mon pas Bon konnen nou la nou poze nou trankil nou. Paske mwen mwen kew kontan mwen kew kontan sak pase mwen kew kontan konsa. Ah ah wi fòw ta mandem poukisa kèm kontan konsa non rezilta vèsè ke ou te konn voyem al li yo non gwo lamann gwo lamann gwo lamann Non gwo koze gwo koze konpa. Sim ta diw ke sa kem rankontre ou tap sezi. Oh dim la man nan non la. Non genlè lè ou vin la e nap chita nap pale plis epi pou nou jis m kapab diw kisa kisa k pase kisa k rive. Ou mèt dil cheri esplikel esplikel je pon dwa swen de nou. Bon e tout tan la m fè tout tan map soufri men pou le moman la jis e

Lè m di se pa Bondye, Bondye itilize m pou m mete l. Ki vle di, kòb la t nan bib la, se mwen menm ki te mete l. An!
Se ou menm ki te met kòb la mon paz? An pou te ka wè si nou li bib nou?
Gadon pastè mesye!
Se pa ti bagay piti non ou fè la paz. Non. Pastè a pran nou nan pyèj pastè ap pyeje nou pat gen yon pastè pyeje nou mesye.
Ah wi non ou konnen madanm nan kap pale bò kotem nan la li di di nou konsa dim konsa se nan pyèj wap pran nou paske ou di
ooh se ouk met kòb la vre ah non
tout glwa pou Bondye bon. Paske mwen santi ou tèlman dekonekte avèk Bondye, ou tèlman dekonekte avèk Bib ou sitou lèw fin pèdi travay ou, kounya mwen te gen sou kèm poum te baw kòb la, menm santi yon vwa ki dim ke metel nan Bib la, metel nan vèsè sa pou ou. Efektivman wi mwen metel, mwen pale ansanm avèk ou, mwen mandew èske ou li vèsè yo, ou dim ou li vèsè yo. E sepandan se pa vre. Kidonk, e se youn nan rezon ki fè ke mwen tou, mwen gen dout ki fè, mwen gen dout ke w pa li vèsè yo. Paske si w te li vèsè yo, ou t ap di m, a pastè, men sa k rive, ou konnen m ap li, m t ap li vèsè yo, men sa, men sa m wè, men sa m wè, men sa m wè nan Bib la. Paske m ba la avè w, mande w kòman li, èske w li vèsè yo, ou di m wi, ou li yo, ou priye. Sitou lè m sot pale avè w la la a, ou di m wi. Men m wè se pa vre, m wè se pa vre. Kidonk, frè sewòm, e, Bondye se yon Dye ki fidèl, se yon Dye, Dye ki jis. Ou kapab bon m manti, men ou pa ka bay Bondye manti. Dakò? Mwen fè sa. Bondye enspire m pou m fè sa. Se pou l kapab dekouvri èske w nan mansonj avèk èske w pa nan mansonj. Bib ou sipoze pi gwo zam ke w gen. Kit ou nan chomaj, kit ou nan travay. Li Bib ou, medite Labib, medite Pawòl Bondye,